Nan kad fòmasyon sansibilizasyon ke nou ap fè avèk Avoka San Fwontyè Kanada, AFASDA li menm nan misyon l ki se te travay pou ke nou gen yon sosyete ki jis e ki ekilibre, travay pou nou kapab wè kòman nou kapab derasinen vyolans k ap fèt sou fanm ak tifi. Men, san nou gade nan sosyete jodi a, Vyolans la pa fèt sèlman sou fanm ak tifi, li fèt sou ti gason tou. Li fèt sou jèn, li fèt sou granmoun. Toupatou kote ki gen moun, vyolans fèt. Ki sa vyolans ye? Enben, kiyès nan nou ki ka di m ki sa vyolans ye? Dapre nou menm, ki sa vyolans ye? Dapre nou menm, ki sa vyolans ye? Kisa vyolans ye timoun? Nou youn pa konnen sa vyolans ye? Pa gen youn moun ki te aprann konnen sa vyolans ye? Ebyen vyolans la ka fèt sou fanm ak tifi se tout menas oubyen tout zak fizik, emosyonèl, ekonomik ki fèt sou tifi ki fè mal e ki ka menm koz lanmò li. Zak sa yo fèt pou kenbe fanm ak tifi anba pouvwa ak kontwòl lòt moun. Yo fè vyòl sou fanm ak tifi toupatou sou latè. Yo kapab fè l nan mache, yo kapab fè li nan larivyè, yo kapab fè li nan lekòl, yo ka fè li nan lopital, yo kapab fè li nan yon klinik prive. Toupatou sou latè kote ki gen moun, yo kapab fè vyolans sou fanm ak tifi. E, vyolans sou fanm ak tifi a, se pa sèlman tou, yo fè vyolans sou ti gason tou. Yo fè vyolans sou gason tou. Donk sa vle di ke nou menm, fò ke nou aprann konnen Kòman pou nou kapab pwoteje tèt nou, pwoteje kò nou? Ti flayè sa n ap ban nou an, l ap ban nou anpil enfòmasyon sou kesyon de vyolans k ap fèt sou moun. Vyolans se pa yon bagay ki bon. Vyolans se yon bagay ki gen move konsekans sou sosyete paske non sèlman li fè sosyete a pa santi ke li byen, Pa gen devlòpman ka fèt nan kominote w. Answit, vyolans sa, lè l fèt sou ou, li gen de konsekans grav. Si ou menm s on tifi, fò w ale lopital. Sa vle di ke paran ap depanse lajan, se pa vre? Si ou menm s on ti gason tou, w ap ale lopital, paran ap depanse lajan. Donk se sak fè jodi a nan ti koze ke Afaza ap mache fè, puiske nou la nou wè kòm nou jèn nou santim kontan poum kapab ansanm avèk nou, kòm nou jèn bagay ke petèt yo pa aprann nou nan lekòl, yo pa aprann nou nan fanmiy, men se sa Afaza ap fè ansanm avèk nou. E ti fòmasyon sa nap fèl ansanm avèk nou se gras a sipò Avoka San Fwontyè a Kanada ki finanse pa Afè Mondyal Kanada, AMC. Donk jodia se pou nou konnen ke nap viv nan sosyete kote ki gen anpil vyolans, pwoteje tèt nou, ini nou, pa fè sa ke nou pa dwe fè. Pa egzanp menm gen ti jèn ti gason ki la, nou menm nou jèn. E ti fi yo, yo jèn. Nou nan lekòl miks, sa vle di se yonn pwoteje lòt. Paske lè wap viv nan yon kominote ki ini san vyolans, bagay yo fèt pi byen. Nou pa bezwen kache tèt nou, se pa okenn kote nap prale se ke ti koze a nap fè a, nap fèl pou ke montre m te travay ansanm avèk jèn e ke m te gen yon gwoup jèn ki ansanm avè m. Koulye a si nou vle poze m kèk kesyon nou ka poze m. M ta renmen konnen kòman yo fè fè vyolans sou gason. Ok.
Vyolans, trè byen. Vyolans sou gason kòman l ka fèt? Tankou la, Ou ka lakay ou, ou ka lan lekòl, se pa vre? Koulye a la, yo fon vyolans sou ou, ou kapab fè yon bagay ki pa bon tou. Konsa ou ka fon bagay ki pa bon. Apre sa yo fè vyolans sou ou, tankou yo bat ou. Son vyolans fizik yo fè sou ou. Ou konprann? Yo bòk ou, yo mete tout mak nan kò ou. Son vyolans fizik ki fèt sou ou. Li pa bon, sa pa ta dwe fèt. Answit, ou kapab rive yon kote. Moun nan li menm, ou ka jwenn yon jenn gason, jenn gason sa. Li kapab gen oryantasyon seksyèl pa y, li kapab wè w tankou s on fi. Pou li menm, li wè w tankou s on fi. Li gen dwa pa menm koze ansanm avè w, li ka mete men sou ou, li ka fè vyolans sou ou. Ou konprann? Li kapab fè vyolans sou ou, s on vyolans. Konsa tou, ka gen yon ti jèn fi la ki wè w, li renmen w. Lè ti jèn fi la wè w, li renmen w. Ou pa vle yp li gen plis laj pase w ou konprann li ka kenbe w li mete men l sou ou li ka se yon granmoun fanm tou ki di a m renmen ti pitit sa ou wè koulye a kisa l fè li mete men sou ou lè l mete men sou ou epi l kenbe w lè l kenbe w ou pa ka defann tèt ou e se pa yon bagay ou te vle li fè vyolans sou ou konsa l ka fè sou ou. Men lè nap pale gen asèlman, gen ti zonay. Kisa asèlman ye? Asèlman se lè ke ou la, ou nan lekòl la, ou bèl timoun. Pwofesè a pase gade w li di, Humm, ala bèl ou bèl. Gen dwa di w sa, sa pa anyen. Men se yon dezyèm fwa li vini di w, Humm, ou bèl wi. Oubyen, men m ta renmen, m ta renmen wè w wi. Tou sa se asèlman tizonnay. Ou di mwens ou pa te etidye, ou pa te fè mwayèn, an an, ou pa vle fè mwayèn, m la pou sa. Ou wè tou sa son menas, se tizonnay, se asèlman, li pa bon. Donk sa vle di ke nou menm i ka fèt ni sou fanm, i ka fèt ni sou ti gason. Donk nou menm kòm jèn konn kòman pou nou kapab defann nou, konn kòman Pou nou kapab fè prevansyon. E sa n ap fè la se yon sòt de prevansyon paske n ap pale w sa vyolans la ye. Ti bwochi sa a ke nou genyen nan man nou, l ap ban nou anpil esplikasyon. N ap wè sik vyolans ladan l. N ap wè ki kalite vyolans. N ap wè ke lè nou sibi vyolans pou nou pa pè pale, pa pè denonse e n ap jwenn kote pou nou kapab rele tou si ke nou ta gen bezwen. Paske vyolans sou fanm ak tifi, tankou sou ti gason, avèk jenn gason, avèk jenn medam yo, fòk ke sa kaba. Mèsi anpil paske nou t ap koute m. Felisitasyon. Pa wè afaz la nan zòn nan, men nou te vini dènyèman nou te gen rankont kominotè ke nou ta fè nan meri Kap Ayisyen. Men jodi a nou vini paske nou konnen ke nou menm fanm, ki chita k ap chèche mwayen pou viv ak timoun k ap bat dlo pou fè tounen bè, nou konnen ki sa nou menm kòm fanm n ap pase. Nou konnen tout traka ke n ap pran pou nou edike timoun. Anben, jodi a son ti kozri ke n ap fè. Ti kozri n ap fè a, n ap fè ti kozri sa a. Pou nou konprann kòman vyolans li menm manifeste. E ti koz ki sa Afazi ap fè a se gras a konkou Avoka San Fwontyè avèk AMC avèk sipò yo, sa vle di Afè Mondyal Kanada. Paske se yon kominote ki gen anpil vyolans, kounye a gen anpil vyolans nan peyi a. Men lè nap pale de vyolans fò nou konnen kisa vyolans la ye. Vyolans la mesye dam se tout sa w pa bon, se tout. Pale, se wè, denonse. Paske nou menm Antanke moun, nou fèt pou nou viv yon kominote ki lib. E yon kominote ki pa gen vyolans ladan l, se yon kominote ki ini. Si gen vyolans nan kominote a, ebyen nou p ap ka kontinye, nou p ap ka viv byen. Si jodi a pa gen zak malonèt, vyolans ka fèt. Men ou vin mete ti machandiz w la. Malad yo bezwen, paran malad yo bezwen. Ou kapab fè ti komès la. Men si gen vyolans, èske ou ka vin chita la pou fè komès la? Se sa vle di ke vyolans la pa bon pou pèsòn, li pa bon pou sosyete a. Se kraze l ap kraze sosyete a. Donk. Tank yo pa gen machin.

Wè tout sa se vyolans non sa li di a se sa sa li di a se sa ou konprann depi moun nan pa vle ou fòse l fè yon bagay son move bagay ke li ye donk fò sa denonse donk nou menm nou menm sa ki pi enpòtan se ini nou youn veye sou lòt lè bagay yo pa bon pa pè a denonse sa pa pè a di sa. Pase men nou chita la gen fwa nou te la gen ta nan lopital devan lopital kisa nap fè la vi nap chache e la vi sa nap chache ap gen sa nap chache pou ti moun wè donk sa vle di ke nou gen enterè lè nou wè zak sa yo ap fèt kik ou fi ki ou gason fòw denonse l fòk ou denonse l pase ke si ou pa denonse l ap toujou kontinye fèt e kòman m di nou ankò. Vyolans la fèt paske ke yo santi ke w vilnerab, yo santi ke w fèb. Vyolans sa li pa fèt sèlman kòm ke w se w fanm ak tifi non. Li gen gason ki sibi vyolans tou. Ou menm tou kòm fanm si w rantre nan kay a kay a wont tou. Ou gen w mari ki dou, ou wè ki dousman, ki saj. Pa kouri mete men nan kòlèt èy konsa bay se yon vyolans li ye. E yo menm tou mesye yo tou Si gen yon pwoblèm nan fwaye a, se pa ap ba ou ba ou kraze byen. Pase gen vyolans fizik, se sa ki fèt sou kò a. Gen vyolans emosyonèl, sa vle di ke psikolojik la, se lè ou pa lage moun an mal, ou denigre l, ou di l move bagay, ou rantre nan manman l, ou rantre nan li menm kòm fanm. Lè sa yo rele sa vyolans psikolojik, vyolans emosyonèl. E ankò, lè ke ou menm. Kòm fanm tou, yo fè ou, menm si w te anndan w kay, menm si w te nan mach, ou te nenpòt kote, yo fè vyolans, vyòl sou ou, vyolans sa yo rele vyolans seksyèl, depi yo vyole w, yo penetre w, oubyen yo fòse w fè bagay ke w pa ta vle fè, sa rele vyolans seksyèl. Gen vyolans ekonomik tou. Vyolans ekonomik la se lè ke yo pa vle bay timoun manje anndan lakay la paske aswè a ou pa te vle bay bagay la. Sa se vyolans ekonomik ki ye. Vyolans ekonomiik la ankò tou paske fò nou konnen yo. Fò nou konnen yo kòman yo manifeste. Lè ke ou gen yon byen, kounye a la si ke ou veye byen an mawon ou pran byen an la yi vann ou. San ou konsantman ou, yo rele sa vyolans ekonomik pase depanse do de byen ou ke w te fè, menm si w te fè ansanm avè l, li vann li san w pa konnen. Tout sa yo pa bon. Plès ankò, vyolans ekonomik la tou. Tankou jodi a ou te sot nan mache a ou fatige, ou santi w pa ka fè anyen. Kounye a la ou bezwen pou ou kapab

Kouyè jwe Gaza.
Ebyen tout sa yo se vyolans ekonomik. E kilè kilè nou ka pale de vyolans seksyèl? Kilè ki ka di m lè pou nou pale de vyolans seksyèl? Vyolans seksyèl sa vle di Vyolans seksyèl sa vle di se lè moun nan fòse w fè bagay pandan w pa te vle. Kòmsi kouyè w se w pa vle. Swa li mete menas. Souri mete zam nan tèt w oubyen kenbe men w oubyen bagay e lè se anpil moun li rele vyolans kolektif paske se anpil moun lè sa fò denonse fò al lopital avan 72 zè pou kapab yo wè pou yo tcheke w pou pa pran maladi paske si w tann 72 zè pase n al di 3 jou pase lè sa yo pa ka rele prevansyon ankò se nan do tèt mòp yo kapab mete w. Se sa. Donk mesye dam, se t on plezi wi pou nou te ansanm avèk nou n ale an nou wè, an nou travay pou nou gen yon kominote ini san vyolans. Sa se mesaj AFASDA ansanm avèk Avoka San Fwontyè ki finanse pa

Koute, koute! Gen afè gen enfidelite a tou. M gen yon ti kesyon pou mesye yo. M gen yon ti kesyon pou mesye yo. Mesye yo, èske n ap koute m? Mesye yo, èske n ap koute m?

Se nou kap travay! Medam yo konn di tou kout wòch nan dlo pa konnen doulè solèy tou wi. Sa vle di depi ou pran yon kout wòch, yon kout manchèt nan dlo, ras la pa rete men si gason an tou wè wap bay kout manchèt konsa, li pap kontan tou.
Ok, sa m konprann byen. Se de kout manchèt la ki pase toupatou, e pa vre? Manchèt, ni gason bay kout manchèt. Nou dakò ak sa, pa vre? Bon. Anben, m ap di nou. M ap al di nou, m ap rive kounye a. E, ban m di nou yon ti bagay. Nou wè, toupatou, enfidelite a pa bon. Pase, menm maladi ou ka pran si w pa fidèl. Dwèt yon fanm, yon gason. Yon gason, yon fanm. Pasyan sa pa pran maladi enfektyez, yon VIST, sa vle di enfeksyon seksyèlman transmisib. Sepandan, si tout fwa sa rive fèt, pa bat li, kite li, paske li pa moun pou ou.
M di bonswa avèk tout moun kap tande e mwen remèsye Avasda kap fè yon gwo travay e sa ke m te vle di sitou pou mesye yo paske mwen m son gason m ye tou men sitou pou mesye yo son mank de fòmasyon ke li ye e afè leve men sou fi la son mank de fòmasyon rezon ki fè m di son mank de fòmasyon ou menm ki gason Lèw rankontre yon moun ou renmen l ou marye avèl se lanmou pa bliye lanmou son espri ke l ye lanmou libre ou ka retrouve yon yon moun ou renmen l pandan ke ou son mesye marye ou pa itilize moun sa se pa paske ou pa renmen l Se respè ou gen pou tèt ou. Si w gen respè pou tèt ou, madanm ou, li menm l ap benefisye respè sa a paske ou pa pral nan fi a. Sa se 1. Dezyèmman, menm jan lè yon fi ou genyen li twonpe w, ou wè tout efè ke l fè nan ou menm, De même que fi a tou li menm lèl konnen ou gen yon fanm ou tronpel ansanm avèl se menm efè sa et le pire que li fè sou fi a alors respekte tèt ou d'abord fi a ap respekte w Ayibobo. Li pa gen dwa fè vyolans sou li. E si l fè vyolans sou li fò denonse sa. Fò l denonse sa. Si pitit ou sibi vyolans Swa yo fè kadejak sou li. Pa pè, pa kache sa. Si w fè gon zanmi, pou w ka di l, pitit ou fè, yo, yo fè vyolans sou li. Fò w denonse sa. Afazda la pou akonpanye nou. Afazda gen reprezantan l nan Milo sou, pou pote plent. Li menm li ka refere dosye a nan Afazda santral. Adrès nou se nan Rue 21 JK Nimewo 145. Depi ou mande pou rive Okap ou mande pou AFASDA ou gen nenpòt pwoblèm nan Riyèl Asnal, AFASDA gen reprezantan l la. Mezanmi, mezanmi evite vyolans yo, vyolans sou fanm yo. AFASDA maten an prezan avèk nou. Kòm toujou, AFASDA toujou la pou l akonpanye nou. Evite, pa, pa pè pote plent lè nou sibi vyolans. E pou nou viv nan yon kominote ki sèn, Se pou nou pa fè vyolans. Fi pa fè vyolans sou gason, gason pa dwe fè vyolans sou fi.
Gen plizyè tip de vyolans. Gen vyolans fizik. Vyolans fizik la se kote gason oubyen fanm nan bat mari l, oubyen mesye a bat fi a. Dèfwa nou konn andedan kay la, Nou pa ka antann nou. Kenpòt ti bagay pou kenpòt ti bagay mesye yo bat medam yo. Non li pa bon. Se pou nou mete tèt nou ansanm. Se pou nou di non a la vyolans. Mesye, medam yo, an nou mete tèt nou ansanm. Paske yon peyi kap viv ak vyolans. Mwen ta renmen reponn keksyon an Koman yon fanm fè mete men sou gason Non sa bon Sou afas la nou ye a cheri Koman yon fanm mete men sou gason